Tande sa pou n konprann li. E sa k fè peyi a rive kote l rive la a. Majistra Josette p ap pran yon pitit yon sè l, li p ap pran yon pitit li, li p ap pran pitit yon frè l pou l voye sou plas Tomazo a vin fè yon videyo pou li. Li konnen si l pran yon kou, kou sa ap boule l. Men yon ti pòv malere. Lè nou gat nan kontak li, konbe kòb li voye ba ti pòv malere a, 7 mil goud. Ti pòv malere a oblije di mèsi manman cheri pase l pa gen anyen l gentan bilye si nou pran nan kòl video a si n ka tiye l humm li gentan bilye wi si n ka tiye l pou 7 mil goud la. Tande non li pèp mwen sot ba nou yon ti goute nan bout video sa nou sot tande a la patnè sa nap gade a la se majistra tomazo a ki voye misye al filme zòn nan plas la poul ka voye video a bali poul moutre kòman zòn nan ye. Men misye bliye si ki nèg lanmò san jou yo ka touyel paske se lanmò san jou ki kontwole zòn sa. Ebyen, kòman pou jèn yo, jenès la, fè pa tonbe nan gang? Pou 7 mil goud wi grangou a tèlman rèd nan dèyèl li sètoblije ale al fè djòb la menl bliye si ke sil ka mouri li sètoblije ale lal fè djòb la pou majistra Tomazo a al pa pran yon ti fanmil Pitit li pou l ta voye fè travay sa a. Ebyen, ann suiv avè m, ann tande. M salye peyi a, m salye tout pèp ayisyen. Pa yon lapè n bwa kiyè san pè vapè. E pèp ayisyen, nou toujou kòmsi ap jije mal. Hein. E se patnè sa a. Sòlda m yo mennen bò mwen, pandan sòlda m yo mennen n bò mwen, sòlda yo di m, Misye sou kò l videyo a yon moun l ap moutre Tomazo, l ap moutre plas la. Nèg yo pran frè a, yo vin a. Kòman w rele frè m? Toni. Toni ki sa? Mèt Toni Seyid. Mèt Toni Seli? Seyid. Seyid. Ok. Mèt Toni. sou kòl video avèk majistra tomazo a kòman majistra tomazo a rele jozèt a jozèt men pèp ayisyen bon m di nou yon grenn bagay byen tande sa pou nou konprann ni e sa k fè peyi a rive kote l rive la majistra jozèt pap pran yon pitit yon sè l li pap pran yon pitit li l pap pran pitit yon frè l pou l voye sou plas tomazo a. Vin fon video pou li. Li konnen sil pran yon koukou sa ap boulel. Mon ti pòv malere. Lè nou gat nan kontak li, konbyen kòb li voye ba ti pòv malere a 7000 goud. Ti pòv malere a oblije di mèsi manman cheri pase l pa gen anyen. L gentan bilye si nou pran nan kòl video a si n ka tiyel. Mph. Li gentan bilye wi si n ka tiyel pou 7000 goud la. Men ok. E lè non pran w lan kòm si eski majistra a te di w pou w te jwenn ansanm avèk chèf k ap jere zòn nan Tomazo? Li te di w sa? Non, li pa t di m sa e se pi gwo erè m fè tou. Mwen menm m pa t gen sa nan lespri m men li te sipoze panse ak sa. Pi gwo erè w. Non, e pa vre. A vle di majistra a rete an deyò Tomazo, e kòmsi l mete w pou Tomazo toujou sou kontwòl li. Bon m di w yon bagay, pou tout sa k ap pase nan Tomazo pou l konnen. Men èske w pa wè ou s on moun ki moure mwen t pa tiye w? Men bèt la. E je non tou, je non pa twò move moun vre, si e pa jou regleman dyab la. Majistra sa. M rete kwè non pa dyab. Si majistra gen pwojè pou Tomazo, li nèke, li nèke kòm si se ou menm ki aprè majistra, ki koutye majistra, li nèk deplase w, li nèke di w al kote, al kote ti mesye ki jere anlè yo, di yo nou gon chanpyona nap òganize nan zòn nan. Yap di majistra kale bouda w. Eskiw pa wè nan sans ou fèl la e nan sans gratè. Wi non ak konsyans. Nan 400 gratè pa jije. Premye gratè bawon an jije nan vil. Wè m pa baw manti. Ke mouri rèd. Men m vin wè tjou yo sa pap fè majistra a mal pase e konsa yap met moun kanpe dè barikad yap met moun yap ba moun zam yap ba moun manchèt yap di kanpe dè barikad epi lè nèg a zam la ateri yo pa ka fè anyen se menm moun sa yo ki oblije met tomazo kote l ye la jounen jodi a.

Li pral mande w, li pral mande w, kouman w fè pa mouri la? Non, jou a e pa t jou a. Jodi a e pa t jou a. Ok frè m, m swete w, m lage w pa mouri e majistra a se yon majistra. E si l toujou majistra? Bon, li se li menm ki la nan moman an. Ok, li menm ki la nan moman an. Kote l ye? Tomazo? Non. Anben l pa Tomazo.
Ka ou menm nèg la vre ou vin pran lamò sa ou vini? Poukisa? E si an ou pa t panse a sa? Sèt mil goud la t fè w pa t panse a sa la? Reponn mwen kesyon sa a.
Bon, m pa konnen. Lè ou nan nesesite. Ok. Lè ou nan nesesite. Ou konprann li wi pèp ayisyen? Boulos te di l. Boulos te di, a menm pwòp lajan n, l ap fè n yon batay antre nou, e menm jan sa a, kòmsi sa a e rès restavèg li yo l kite la a. Sa e sa majistra sa a voye fè la a. Hum! Yo pa renmen m, m p ap janm renmen yo tou. Pase youn nan grenn klou sèkèy mwen yo pa lakay yo. Avantay genyen kav mwen la sèkèy mwen la ok anben maestra tomazo map tann ou eh.